Seleksyon ayisyèn nan domine ekip nikaragweyèn nan sou yon skò de 3 gòl a 0. 3 gòl a 0, yon viktwa de prestij, yon viktwa ki fè anpil sans, yon viktwa ki ba nou yon bouf doksijèn pou n al chache kalifikasyon an nan rès match ki rete yo. Donk, seleksyon ayisyèn nan ki fè yon trè bon rezilta e dikou ki pran tèt gwoup sa avèk 5 pwen pou yon pi bon gòl diferans devan ekip Onduras lan. Ayiti te prezante l nan yon 4 4 2 klasik kote Johnny Placide te nan kan. A dwat te genyen Carlens Acus, a goch te genyen Duc Lacroix. Nan chanyè santral la te genyen Durven e Ricardo Adé ki te asosye. Epi. Kat moun ki te omilye di teren yo te gen Ruben Providence kòm demi goch, genyen Josué Casimir kòm demi dwat, genyen Jean Ricner Bellegarde e Dande Jean Jacques kòm de milye aksyal yo, epi devan te genyen Frantzy Pierrot asosye avèk Duckens Nazon. Se konsa ke seleksyon ayisyèn nan li menm te demare. Yon 4-4-2, men. Ki sanble pafwa a yon 4-2-4. Ki sa k fè mwen di ke nou te nan yon 4-4-2 ki sanble a yon 4-2-4? Se lè w pran 2 jwè ki ap jwe demi dèl yo asavwa Casimir e Ruben Providence. Se 2 elye de fòmasyon. Donk, sa ki vin, sa ki te vin ba w sansasyon lè Ayiti ap atake, se 4 atakan nou te genyen, 2 elye epi 2 avansant epi M te gen 2 milye aksyon yo ki se te Danley Jean Jacques avèk Jean Rickner Bellegarde ki li menm te kòt a kòt. Si w pran antam match foutbòl lan, antam match lan nan 2 premye minit yo Nikaragwa te eseye mete on presyon, dayè antrenè Nikaragwa a lavèy match lan, Palacios misye te fè yon deklarasyon kote misye te di ke nou pa pral gad Ayiti nan je, nou pa pral ret anba gang nou, nou pral atake. E nan 2 premye peryòd yo, se egzakteman, m kapab di de 2 jiska 5, se egzakteman sa k te fèt. Nikaragwa t al chèche Ayiti. E nan al chèche Ayiti, gen ti van de panik ki te kanmenm kòmanse enstale. Men rapid vit, nou pral pran kontwòl match foutbòl la apre 5. Premye minit yo, nou pral mete pye nou sou balon an, nou pral eseye kreye plizyè ouvèti epi vin genyen yon trè bòn koneksyon o nivo di milye de teren. Donk, nou pral repran kontwòl match la ase fasil, ase fasil sitou nan Apre 5 premye peryòd ki te genyen kote Nikaragwa li menm t ap tante wè si l ap ba nou dezòd. Donk, Ayiti an gwo te pral kontwole premye peryòd li. Epi nou pral jwenn yon ouvèti, nou pral jwenn ouvèti di skò lan sou yon aksyon kote ke Josué Casimir, misye bat aryè lateral lan e de vitès Li fè on sant nan bouch kan epi genyen Dukens Tazon ki li menm jayi ki mete balon an nan kan. Dukens Tazon jayi, misye fè 1 zeron pou Ayiti. E 1 zero sa, se li menm ki pral totalman lanse e seleksyon ayisyèn nan an tèm de konfyans kote nou bay Nikaragwa gòl, nou kwè ke nou kapab al chèche on pi bon rezilta. Si w pran.

te vrèman ekstraòdinè. 1. Misye patisipe anpil nan repli defansif yo kote li ede Carlens Akus, Akus ki se yon ekselan lateral ke mwen menm mwen di nou sa, misye gen nivo pou l jwe nan yon pakèt ekip an Ewòp, ekip de dezyèm nivo, paske gen kalite N ap pale de Arcus, li solid, e li ofansifman trè bon, li konn jwe, son trè trè bon lateral. E jan bagay la ap desine la, Arcus kapab rantre nan yon deba nan seleksyon ayisyèn nan, e pou deba de meyè lateral dwat ki jwe nan seleksyon ayisyèn nan. Donk Arcus kapab rantre nan diskisyon sa. Ebyen, E Kazimi kisa misye te pote? Misye te ede Akus defann, misye rantre anndan nan kè teren an dèfwa li al konbine avèk Bellegarde epi dèfwa li al konbine avèk Bellegarde epi Dande Kazimi kisa ankò misye te fè? Misye te fè youn nan bagay ke nou tap mande ke mwen menm pèsonèlman m tap mande anpil nan dènye tan sa yo se sa yo rele sant yo Poukisa m tap mande sant? M tap mande sant paske nou posede on atakan ki gen ki redoutab dan lè duèl aeryen. Nap pale de Frantzy Pierrot. Se on atakan ki kapab make de la tèt e nan rasanbleman ke n te fè nan mwa doktòb lan, youn nan bagay ki te penalize nou se ke nou pat jwenn sant sa yo pou n te jwenn Frantzy nan wotè yo. E Kazimi, m swete pot sa a misye te ekstrèmeman bon, li debòde, li bat aryè an, li genyen anpil vitès, li te mete l disponib. Petèt sèl sa ke l manke, li manke rantre sou pye l pou l chèche chout lan. Men apa de sa, misye se yon vrè elye de debòdeman e seleksyon ayisyèn nan te manke sa, l te manke bra e Kazimi te bay ekip lan bra. E lefèt ke Kazimi te trè mobil, se te meyè jwè Ayiti nan premyè 30 premyè peryòd lan. Malerezman lapli an pral kase rit lapli an pral kase rit Kazimi paske nou konnen match la ta pral entewonpi men sa pa anpeche premye 30 minit ki te jwe nan match lan Jose Kazimi 2 premye kou ki Ekwatè yo te ekselan pou la seleksyon ayisyèn de foutbòl. Vrèman se yon trè bon ranfò pou Ayiti. Lè w ap gade nivo jwè sa yo ki vin jwe pou Ayiti, ou wè ke seleksyon ayisyèn nan gen yon lòt kalite paske mesye yo konn jwe tout bon e yo genyen de trè bon nivo. Donk Ayiti rantre nan poz lan, m pa pral di nan vestyè lan, men nan poz lan sitou paske nou konnen akoz de lapui an e match la li menm li te vin entewonpi donk Ayiti antre nan vesyè la a yon gòl a zewo gòl sa ki ta pral enskri pa Dukens Nazon donk nou pral tounen sou konsiderasyon endividyèl yo anvan men nou ap eseye fè fin match la epi nan dezyèm lè match la pral reprann, Ayiti pa pral pran tan pou li enskri yon dezyèm gòl. Yon dezyèm gòl ki pral vini pa Danley Jean Jacques swit a yon kònè bote pa Jean Ricner Bellegarde. Jean Ricner Bellegarde ki soulve kònè a e Danley ki li menm de la tèt bat gòlkipè ekip Nikaragweyèn nan e se 2 zero pou Ayiti. Donk a se moman Ayiti. byen rantre nan match li e Ayiti pral rantre nan vesyè lan a 2 gòl a 0, donk yon premye peryòd reyisi e metrize pou seleksyon ayisyèn de foutbòl lan. Epi dezyèm peryòd lan li menm pral kòmanse, dezyèm peryòd lan nou te mwen bon, nou te mwen bon nan konsèvasyon balon an, nou te mwen bon nan kreyativite an, Paske ekip Nicaragua a kanmenm ta pral tap chèche wè nan ki mwayen ke yo kapab Nicaragua tap chèche wè nan ki mwayen ke yo kapab redis jwenn rediksyon skò lan e timidman dèfwa nou ap eseye jwe an kontr e dèfwa nou jwenn kont yo men maladrès e mesye devan yo fè ke nou pa e tiye nou pat tiye dezyèm mitan rapid Paske nan do ekip Nikaragweyèn nan te gen anpil espas paske Nikaragwa tal chèche Ayiti trè wo e lè wal chèche yon ekip tankou lè wal chèche Ayiti trè wo e jodi an anndan seleksyon ayisyèn nan nou gen dè jwè ki gen ki trè bon nan pwofondè nou gen dè jwè ki kapab bay vètikalite teren an donk si tout fwa e atakan yo menm yo yo adwa sa kapab e. tiye nenpòt kèl advèsè donk Ayiti ki te byen kanmenm jere etan fò ekip Nikaragweyèn nan sitou an dezyèm peryòd epi pral genyen plizyè chanjman epi twazyèm gòl la ki pral vini nan on konminezon sou kote goch e seleksyon Ayisyèn nan on konbinezon ki fèt ant on konbinezon ki fèt ant Duc Lacroix e. Alexis Espinoza ki te rantre nan match la nan plas de Derrick Etienne epi yon trè bon sant de Duc epi reprann pa Don Didson nan fen premye peryòd la e Don Didson ki li menm make twazyèm gòl seleksyon ayisyèn nan. Donk se yon viktwa kote Ayiti li menm li sele. Donk Ayiti avèk viktwa sa a. Avèk viktwa sa Ayiti te vin okipe premye plas ki gen nan gwoup lan donk yon viktwa ki merite paske seleksyon ayisyèn nan te pi bon ke ekip nikaragweyèn nan, Ayiti ki li menm metrize match li de bou an bou e n ap gade klasman an sou ekran nou e Ayiti premye nan klasman avèk 5 pwen Nou gen yon diferans e plis. Nou gen yon diferans plis 2. Dezyèm genyen. Nou gen yon diferans plis 3. Dezyèm genyen ekip Onduray nan ki li menm gen 5 pwen tou. E pi genyen Kostarika ki li menm gen 3 pwen. E pi genyen Nikaragwa ki li menm bon dènye. Nikaragwa ki bon dènye li menm avèk. Nikaragwa bon dènye avèk. ke yon grenn pwen. Donk, Ayiti ki byen kòmanse oubyen Ayiti ki pi pre koup di mond lan ke pi lwen. Metenan, konsiderasyon. Mwen vle kòmanse avèk MVP match lan ki se Edanle Jean Jacques. Edanle Jean Jacques ki fini li menm MVP rankont lan pou seleksyon ayisyèn de foutbòl lan. Danne se chanpyon seri douvè, se chanpyon e seri e regilyè nan MLS la avèk ekip li Filadelfi. Msye se yon jwè ki fòme an Ayiti, jwe nan ekip Donbosko de Petyon-Vil la, pa la swit li ale an Frans, li enpoze l nan ekip FC Metz la, epi li tounen o Zetazini nan ekip nan MLS la. E Danley kalite ke misye genyen, misye se yon jwè ki li menm son box to box. Li trè bon nan rekiperasyon, li gen volim, li pwojte l ofansifman, li gen yon trè bon jeu tèt. Donk Danley Jean Jacques se vrèman yon sipè jwè. E kalite ke misye mete anndan seleksyon ayisyèn de foutbòl lan, nan fason ke misye jwe, nan fason ke misye kouvri espas nan seleksyon an. Pa bliye ke mwen di w ke Ayiti gen yon 4-4-2 klasik sou papye, men nan evolisyon jwèt se yon 4-2-4. Donk nan 4-2-4 la, Danley bò kote Jean-Ricner Bellegarde. E le fèt ke Danley bò kote Jean-Ricner Bellegarde, vin fè ke duo sa, doub pivo sa, yo oblije kouvri anpil, anpil, anpil espas, e Dande Jean Jacques ki li menm mwens nan refleksyon jwèt lan pa rapò avèk Bellegarde, paske Bellegarde plis òganize, men Danley li menm Kisa l pote? Dann li pote epesè, dann li pote vitès, dann li pote abataj fizik, li kouvri espas e li trè bon nan itilite balon. Youn nan bagay ke Ayiti benefisye ansanm avèk e 2 milye tè aksyon sa yo, sè ke Ayiti pa pèdi balon an mwens. Wap gade yè nan match e. Nan match yè lan fas a Nikaragwa, Ayiti gen de faz, gen de sekèl de konstriksyon ke ou wè, donk ke ou pa t janm konn wè oparavan. Se paske genyen konplemantarite ant 2 mesye sa yo. Balon an, yo mwens pèdi balon an. Yo mwens e. Yo mwens pèdi balon, yo mwens obsede dèyè balon. Donk, misye ki fè yon trè bon match. E gòl li an tou, se vre ke gòl li an pou bokou nan sa yo rele MVP match la. Men se yon jwè ki ap jwe ekselan, ki ap jwe trè trè byen. N ap pale de Danley Jean-Jacques. O! N ap pale de Danley Jean-Jacques. Donk, kalite yon nèg tankou Danley Jean-Jacques, Li menm li li vrèman enpòtan anndan seleksyon ayisyèn de foutbòl la paske se yon jwè ki gen nivo, se yon jwè ki jwe avèk disiplin, se yon jwè ki jwe ak pasyon. E mwen tap, nan premye videyo ke m te fè a mwen te di ke Ayiti bezwen yon moun ki kapab mete pye l sou balon an. Ebyen yè mwen jwenn sa, mwen jwenn sa nan men Danley, mwen jwenn sa nan men Jean Rickner, donk nèg yo yo mete pye yo sou balon an, lè pou yo akselere yo akselere, lè pou yo pa afole yo pa afole, mwen te renmen disiplin mesye yo sitou an dezyèm peryòd kote yo te eseye kenbe balon an plis ke posib olye ke yo te ale tout tan a la boucherie, donk

Danley ap jwe bò kote Bellegarde, ou santi ke Danley son meyè jwè an seleksyon nasyonal paske gen yon tach ki sot sou do l ki se tach òganizasyon an paske Danley se pa yon ekselan òganizatè men Danley se yon jwè de volim, se yon jwè dentansite, se yon jwè bòks sou bòks e yè misye te fè vrèman yon match. Eroyik nap pale de Danley Jean Jacques ki li menm fini mvp match football lan. Lòt jwè ankò ki li menm te ekselan pou nou yè se Josué Casimir. Kòman m ta fè pa pale de mesye sa Josué Casimir. Josué Casimir yè misye jwe on match misye se sa yo rele on jwè ki jwe on match Kote ou wè anpwent li, ou wè sa l t ap fè nan match la, ou wè Jose Casimir nan match la. 1, Premye bagay, kòm yo di nou, se yon elye ki t ap jwe demi dèl. Premye bagay ke l fè, li pa rechigna nan makaj yo. Li ede anpil Arcus. Li pa rechigna ditou. Dezyèm bagay ke Jose Casimir te pote pou nou. Li te pote aktivite nan koulwa a. Sè ke ou te gen yon dezyèm moun ki kapab okipe koulwa, ki kapab gen koulwa byen, ki se Josue Casimir. E lòt bagay ankò, se sant yo. Li santre, li drible, li pote varyete nan drib li, li pote varyete nan. e li pote varyete nan drib, li pote anpil varyete tou nan sa m rele konsèvasyon de bal li. Donk, Josue Casimir misye te ekstrèmeman bon. E nou pral bezwen tip de tip de pwofil sa yo, pwofil Casimir lan anpil paske nou gen yon atakan bal o pye ki mwayen, n ap pale de Frantzy Pierrot men ki son gwo gason ki trè bon de la tèt E anndan seleksyon an nou gen 2 jwè ki fè prèske 1 mèt 80. Lè ou gen on seleksyon ki gen anpil jwè ki fè prèske 1 mèt 80, lap bon lè ou gen on jwè ki kapab santre e k santre byen. E yè Kazimi pa sèlman santre, men misye santre byen, sant li yo genyen. Dimansyon gen epesè, dayè se youn nan sant li yo, yon sant rasòl ke Duckens Nazon pral pwofite pou l mete balon an nan kan donk Josue Casimir, yon misye ki te fè yon ekselan, yon ekselan match pou la seleksyon ayisyèn de foutbòl e mwen di w nan 30 premye peryòd yo se te meyè jwè Ayiti San okenn diskisyon n ap pale de Jezi Casimir. Dukens Nazon Dukens Nazon se premye bitè match foutbòl la. Se meyè bitè Ayiti nan eliminatwa koup du mond la e se meyè bitè Ayiti nan sa m nan a lè aktyèl. Lò pran jwè kap jwe la yo. Nazon se on jwè ke yo te dekriye anpil sè jou si. E 2 match ke misye fè yo, misye ap pran on revanch sou anpil moun ki te konn ap kritike l. Se on a, se on atakan ke nou te konnen otrefwa ki te ajil, ki te trè bon teknikman, jodi an ki pa gen sa yo ankò. Paske ke li gen laj e li an surpwa, m pa bezwen kache di l li an surpwa e l gen laj, men sa rete on buteur patante. E Nazon ap benefisye la de on bagay nan seleksyon nasyonal ke li konstwi, ke ou mèt, ou gen dwa pa renmen l men ou pa ka, ou pa ka kache, ou pa ka krache sou li, ou pa ka pa ba l sa. Jodi an se jwè ki kapab dikte ekip lan an tèm de vwa, an tèm de lidèchip. W ap gade lidèchip misye anndan vestyè seleksyon ayisyèn nan, ou wè ke se yon jwè k ap jwe avèk nanm li, k ap bay tout li menm. E nan deba meyè atakan ayisyen yo, misye wo. Si Ayiti kapab kalifye pou koup di mond, M pap baw manti pral gen deba ant Nazon e lòt pi gran yo. Poukisa? 1, Se yon jwè ki nan tout bon kou seleksyon ayisyèn yo. Depi lè lap jwe pou Ayiti. Lè l nan bon kou yo se li k fè yo menm. Dayè se li k fè gòl yo, li nan bon kou yo. Sa se youn. Li ap goumen pou l vin meyè bitè seleksyon ayisyèn. Li genyen pa mal lap goumen pou l vin sele meyè bitè seleksyon ayisyèn. Li gen pa mal de match de referans anndan seleksyon ayisyèn. Donk, Nazon se yon jwè ki li menm gen yon fòt karaktè. Mentenan, lè w pran fòt karaktè jwè lan, men lè w pran sa jwè lan ap fè an, anpil moun te konn ap di ke gòl Nazon yo se de gòl fas avèk de seri de ti ekip. Wi! Se de gòl fas a de seri de ti ekip e otrefwa men gòl gòl kep yo. Gòl koup di mond de klèb sa dènye faz sa. Kat misye gen 4 gòl la. Sa yo se de gòl enpòtan sa yo se de gòl lou. E kalifye si nou ta kalifye pou koup di mond la ke nou sou on trè bòn vwa si nou ta rive kalifye monchè m pap baw manti e Duckens Nazon misye ap wou deja misye gentan wou. e nan yeranchi e foutbòl ayisyen an. Eè mwen menm mwen kwè sa, misye yo gentan trè wo nan yeranchi foutbòl ayisyen an. Mwen menm mwen kwè nan seleksyon ayisyèn misye top 3. Wi, mwen kwè ke misye top 3. Donk misye gentan wo nan yeranchi an. E kounya si misye kapab. si misye kapab ede ekip la kalifye pou koup du mond, li kontinye e regilyè nan, regilyè nan kesyon mete boul nan kan, monchè e Duren Dazon ap gen matyè paske gwo defisi Dazon an, se te moun ke li te bay gòl yo. Ebyen la gòl yo gen plis pwa kounya paske se de gòl, se yon triple fas ak Kostarika, se. E apre se gòl fas avèk Nikaragwa e se ou gen rete match Kosta Rika ankò ou mete match Ondiras ankò ou rete match Kosta Rika. E Dukens Tazon se vrèman yon jwè ke ou gen pwoblèm avèl sou tanperaman l, mwen menm pèsonèlman e mwen gen pwoblèm avèk tanperaman tip lan, men ou pa kapab krache tou sou sa jwè lan fè. Mwen mwen di sa, sou 25 dènyè ane yo, Dukens Tazon se meyè atakan ayisyen. Alòske Duke Nsazo pap jwe nan Ayiti pandan 25 an. Donk si m pran sou 25 dènye ane yo, donk mwen remoute an 2005, de 2005 a jodi an, Duke Nsazo se atakan ki fè plis bagay nan seleksyon ayisyèn de foutbòl. Donk, mwen menm mwen pa, mwen menm mwen lojik, sa k pou Seza bay Seza l, Nazon misye nan yon. M sot nan yon spiral pozitif avèk seleksyon ayisyèn nan. Si w ap gade lidèchip misye degaje, si w ap gade konpòteman misye degaje, jan ke misye ap gide ekip la, lè misye fè gòl lan, li menm avèk Jezi Kazimi, nèg yo pran tan yo pou yo diskite sou fason e ke yo dwe dewoule match la. Donk nèg yo rete konsantre, nèg yo rete fokis. Sa li montre ou trè trè byen ke mesye sa yo, ke Nazon li menm, misye gon trè bòn eta despri, e eta despri misye a, li jayi sou gwoup lan, ou wè ke gwoup lan ap jwe nan on fòm ki trè trè ekselan. Epi genyen tou Josue Duverne, misye ki fè on match pwòp. Carlens Sacus, nèg sa yo yo te ekselan, Duvène te trè bon nan remoute de balon an, Duvène te trè bon nan sòti de balon an, li te konplete kapitèn nan, n ap pale de Ricardo Wade, li te vrèman egzan de tou repwòch, n ap pale de José Duvène. Epi Ricardo Wade, misye genen jwenn, finalman jwenn match de referans li, an Ayiti, pou seleksyon ayisyèn nan, donk yè. AD te solid, AD m tap gade a se AD sa ke mwen tap mande an, m te vle AD ki patron defans El Derito an, ebyen efektivman AD yan misye jwe yon match ekselan, misye rekipere balon, misye misye solid, misye sòti balon, misye fè de ta de entèsepsyon ki enòm, nap pale nan sitou nan dezyèm peryòd la, nap pale de Ricardo AD, donk chanyè santral AD e e. Duvèn sa a, se yon charnyè santral ki ekstrèmeman solid e kounye a nou gen yon lòt trè bon jwè ankò nan ekip sa a ki se Hans Delcroix, malerezman ki pa t kapab, ki pa t jwe jodi an, ki pa t jwe pou Ayiti, men nou konnen se yon match ekstrèmeman enpòtan, gen te gen yon alchimi ant AD e Duvèn, donk ou pa kapab chanje yon alchimi, yon bagay k ap mache. Donk, Franchman seleksyon ayisyèn nan gen matyè, gen matyè e youn nan bagay ki enteresan nan Ayiti se ke gen konkirans, il ya de la konkirans. W ap gade tèm ki moute nan plas Rika, nan plas Arcus, se yon jwè k ap jwe nan Young Boys de Bern an Swis nan yon trè bon nivo e devine ki sa, devine ke l pa kapab titilè paske gen konkirans. Hans Delcroix ki li menm se defansè Bernay, se vre l apèn rejwenn ekip lan Men jan Duvène avèk Ade yo menm trè solid, yo menm yo trè konplemantè, msye pat, msye pat rantre. Donk sa montre ke gen konkirans. Genyen e sou sa ki toujou trè bon nan seleksyon, n ap pale de Don Didson, li kòmanse sou ban. Genyen Derrick Etienne ki li menm moute, ki fè yon trè bon rantre nan match, li kòmanse sou ban. Sa vle di ke genyen e sa yo rele gen konkirans e. Sa k fè gen konkirans se paske gwoup jwè ki la ki nan seleksyon an se de gwoup jwè ki gen nivo. Gen yon trè bon nivo nan gwoup nan gwoup jwè sa yo ki la. Epi, le patron, le patron de la sélection haïtienne de football li pa lòt ke mesye Jean Rickner Bellegarde. Jean Rickner Bellegarde, se vre li pa meyè jwè match yo, men lè w pran. 2 premye match misye jwe fas avèk Honduras avèk match sa sè le patron sè le meyè jwè de lekip e misye ekselan nan rekiperasyon misye ekselan nan entansite misye ekselan nan volim misye ekselan nan agresivite nan arsele pòtè de bal yo sa se youn. Dezyèmman misye kouvri espas yo. E lè bout lan nan pye Jean Ritner, misye konn egzakteman kisa pou l fè. Li pa tèt cho, li konstwi jwèt lan. Misye ap jwe an on veritab maestro. Lè ekip lan an panik, ou wè ke misye sòti, misye di ban m balon an e depi boul lan rive nan men misye, ou wè ke dimansyon jwè la, ou wè nivo an. Donk Bellegarde se youn, se youn nan pi gwo bagay ki rive Ayiti. 1, Se ke se on jwè ki nan antrejeu Ayisyèn nan ki gen nivo, ki gen dimansyon. Nou toujou konn gen de seri de trè bon jwè o nivo du milieu, men dimansyon yo e pa pemèt ke yo kapab dikte seleksyon an nan gwo match yo. Ebyen lè w ap gade jan Ritnè Belrad k ap jwe, ou wè s on jwè ki gen dimansyon, Ou wè son jwè ki konn jwe foutbòl. Ou wè son jwè ki konprann sa lap fè a. Limyè misye pote anndan seleksyon ayisyèn de foutbòl la, se on ekselan bagay o nivo di milye de teren. E san pa bliye ke jodi a Ayiti gen on vre zam sou kout pye arete. Se ke misye a dwat, a goch, li son menas nan kou fran yo, nan kònè yo. E li li jwèt lan byen, li konekte jwèt lan byen. Se tan de fòmasyon. Si nou konn ap gad foutbòl ewopeyen, nou konn di tèl jwè, lè boul lan rive nan men l, li gen yon longè davans sou lòt jwè yo. Enben, Jean Ricner Bellegarde se egzakteman sa l ye pou nou. Lè boul lan nan pye Jean Ricner, Jean Ricner gentan gen yon, gentan genyen yon lekti, gentan genyen yon sòt de konpreyansyon pou l wè egzakteman patenè de make yo. Li manye boul lan byen, li lache l lè l pou lache l, li kenbe l dèfwa li li kenbe l, li fè de pas kle, se vrèman yon jwè de wo nivo e se meyè jwè seleksyon ayisyèn nan nan eliminatwa nan dènye faz eliminatwa koup du mond lan globalman menm si ke l pa meyè jwè match yo l poko fè gòl men sa misye ap pote anndan seleksyon ayisyèn yo li plis ke sa. Lekti, Jan Miswa ap fè seleksyon ayisyèn nan kapab jwe sou presing. Jan Miswa ap fè seleksyon ayisyèn nan kapab jwe e lè lè ekip advès la ap presire Ayiti. Donk Bellegarde se on vrèman plis. Yè nan match e Ayiti an lan, misye jwe an on veritab patwon. Li gide seleksyon an jan pou l gide l. Donk. Se pa pou san rezon, lè on jwè ap jwe nan wo nivo, kapab titilè nan on ekip Premyè Lig tankou Wolverhampton, se pa pou san rezon ke jwè sa a, li menm, li kapab fè sa l ap fè. Paske gen nivo, se on jwè ki ekstrèmeman fò. E sa ki enteresan nan misye a, se abataj fizik li. Li pa rechigna ditou. Li bay jwèt lan volim, se vrèman on bon jwè nap pale de Jean-Yves nan Belgad, entansite, volim, lekti de jeu, jwè selebral, li mete pyel sou balon an, li li jwèt lan, gen de fwa li di non mpap ba ou la non se la map bay li donk koneksyon li gon longè davans poul wè jwè ki demake yo donk Jean-Yves nan Belgad misye fè on Ekselan match e depi nan match Onduras la misye toujou rete nan menm nivo a e se eta despri an, se fason misye ap motive ekip lan. E ou gen enpresyon ke jwè yo yo asepte ke Bellegarde sè le patron. E nimewo 10 nan do l, misye pa yon fake nimewo 10, misye se yon bon nimewo 10 ke li ye, ou wè ke se jwè ayisyen ki pi konn jwe a. Fason ke li li jwèt lan, fason ke li kreye jwèt lan, monchè e Jean Ritner Bellegarde se youn nan pi gwo bagay ki te kapab rive e seleksyon ayisyèn lan ke Bellegarde jwe pou nou e misye trè trè ekselan. Metenan, Ayiti nou a 5 pwen nan gwoup lan, nou premye nan gwoup lan, paske pa ayè genyen ekip. Honduras lan ki fè 0 0 avèk Costa Rica. Pwochèn match nou lendi si Dye ve nou pral lakay Honduras. E Honduras ke map wè nan eliminatwa koup du mond sa la, li pa kapab fè Ayiti pè si tout fwa nap jwe nan vrè nivo ke nou te nou afiche pandan 3 premye match yo. Sof ke de bagay ke nou gen pou nou korije, nou gen pou nou korije lakin defansif yo e nou gen tou pou nou korije twou nan match yo. Sa m rele twou nan match yo, sèke gen yon peryòd, sitou nan dezyèm peryòd la, ou te santi ke seleksyon an te mwen bon. Donk, ou kapab mwen bon pandan yon de twa minit, men e eseye mwen bon sou yon long de dire, sou yon kout dire, l ap pi fè sans pou nou. Donk, mwen swete sa Mwen swete sa sensèman bò kote seleksyon ayisyèn de foutbòl la paske sa Ayiti t ap pwodui an donk gen matyè pou ke nou al chèche kalifikasyon an. Donk bravo avèk ekip lan, bravo avèk antrenè seleksyon ayisyèn nan, bravo avèk Ayiti ki fè yon ekselan viktwa Yon viktwa sou yon skò de 3 gòl a 0 avèk yon gwo Jean Ricner Bellegarde, yon gwo Duc Ernst Duverne, yon gwo Duverne, yon gwo Dens Ernst Lacroix, donk yon gwo gwo gwo Josué Duverne, yon gwo gwo gwo Jhonny Placide m oblije ba li l yon gwo Danley Jean Jacques, yon gwo Ricardo Adé donk yon trè bòn viktwa pou la seleksyon ayisyèn de foutbòl. Randevou an se lendi si Dye ve pou nou al chèche yon lòt viktwa ki kapab sinonim de kalifikasyon oubyen de rive pi pwòch kalifikasyon an lendi si Dye ve.